M ta renmen konnen ak ki figi, ak ki santiman, yon dirijan, yon sitwayen ki okipe yon fonksyon, yon pòs a desizyon, ak ki santiman li leve nan kabann li, senkè, setè di maten, uitè di maten, li benyen, mete rad sou li, li abiye, li mete parfum, epi li pran machin li di li desann nan biwo. Kisa l al fè nan biwo l? Ki angajman l al pran? Ki solisyon lal pote nan tout pwoblèm sa yo nou ye jodi an la? Donk se youn nan pi gwo kesyon mwen map reflechi sou li m poko janm kapab jwenn repons lan. Bonjour, bonsoir a tout moun kap gade video sa nan moman sa. Jodi an mwen parèt avèk yon lòt chemiz poum prezante nou video sa. Se pa nimewo ann aprann men se pito konsyans sitwayèn mwen, se pito sitwayen angaje an. ki deside fè videyo sa pou li pote yon konsèy, pou li pote ekspètiz li oubyen konsiltasyon li a chak grenn Ayisyen e tout moun ki gen pòs a desizyon nan peyi an. Se pou tout moun ki nan pòs a desizyon aktyèlman yo e. pwochen moun ki gen pou pran pouvwa a nan pwochèn eleksyon ki gen pou fèt yo, ki gen pou pral dirije Ayiti. Jodi an la, Ayiti rive nan yon faz, se yon faz de non retour. Se yon faz anpil moun di ke se premyè fwa dan listwa y ap viv yon sitiyasyon parèy. Anpil moun kwè ke apre dictature la famille Duvalier, Ebyen Ayiti se premyè fwa li rive nan kafou konsa. Sitiyasyon peyi Dayiti ye jodi an la, se pa yon sitiyasyon ki rete li just parèt epi tout moun ap viv li. Se yon sitiyasyon ke nou menm nou travay pou l rive la kote l ye jodi an la. Mwen panse ke a pati de sitiyasyon sa ke n ap viv lan nou sipoze. tire leson ladan li e ke erè ki fè ke nou nan pasaj sa a nou ye an la a, pou nou pa refè menm erè sa yo ankò. Nan faz sa ke nou ye la a, nou pa ka ale pi ba. Nou pa ka ale pi ba paske ale pi ba ke sa, tè sa a nou mèt di ke li sanse ap disparèt. Petèt ke alavni, yo pa pral pale de Ayiti ankò. Yo pral pale de Ayiti dan le pase. Avèk yon konsta tout moun kapab wè ke mal peyi an, an kèlke sòt, li kontourne otou di departeman de lwès. Ebyen, depatman lwès lan, se li menm ki sanse pote tout chaj peyi an. Donk lòske lwès va mal, ebyen tou le peyi va mal. Si n kapab byen gade, Nou kapab wè ke chak aks ki mennen nan kapital la, chak aks sa yo, yo okipe. E okipe yo okipe an, fè ke tout peyi an sanse pap fonksyone. Ou kapab wè lwès lan ki pap fonksyone an, li gen ensidans sou ekonomi peyi an, li gen ensidans sou politik peyi an, li gen ensidans sou kilti peyi an. Lè nou pran tout ensidans sa yo, Mwen sipoze ke nou kapab itilize yo pou n korije kaye nou e pou n korije tout deriv ki te konn fèt dan le pase ki kapab bay yon landemen meyè pou jenerasyon ki pral vini. Enben jodi an la a, sitou nan departeman Lwès lan, gen anpil zòn ki okipe pa dè zòm ame. Enben sitiyasyon sa a se yon sitiyasyon ki echape a kontwòl Leta a e se yon sitiyasyon ki echape a kontwòl moun ki te vle itilize zam sa yo a dè fen pèsonèl. Donk jodi an la a, APSEAN li sanse pete nan figi tout moun.

Se ladann yo mete enfrastrikti, yo te ofri tout lwazi ki te ka posib, yo te ofri tout devlopman ki te ka posib, ti devlopman plizoumwen yo ki te ka posib lan, enben yo te ofri l avèk kapital la. Se te yon moun k ap viv nan kapital la epi l gen ti fanmi l an pwovens, ti fanmi an desann, sa k vin fè pyès, sa k vin lopital, sa ki vini ki al kontinye lekòl, ebyen lè yo vini yo wè sa bon, yo kontinye rete. Gen moun sa yo menm ki vini pa egzanp, yo vin chèche yon landemen miyò, ebyen lè yo vini, zonbi goute sèl, li pa mande rete. Youn akeyi lòt, youn resevwa lòt, ebyen vin fè ke vin gen yon trè fòt konsantrasyon nan departeman Lwès lan. Donk, lè chak moun aksepte ebèje yon fanmi pa egzanp ki kite lakay li an pwovens vin nan kapital la, ebyen lè moun sa vin rive majè kounya li vin wè ke fòk li deplase. E deplase kounya la se ale nan lòt zòn. Donk se sa ki vin kreye bidonvilizasyon nou genyen aktyèlman la a, kote ke o zanviwon de Pòwoprens lan, ou kapab konte dè senkantèn e dè santèn de bidonvil. Donk depi genyen bidonvilizasyon, jan de fenomèn sa yo, ebyen y ap pwodui. Donk se pa Ayiti sèlman ki konsa, men nou ta kapab di w ke nan faz Ayiti ye la a, li rive nan yon faz ki depase. Mwen raple mwen, apre 12 janvye 2010, te gen anpil lidè, te gen anpil moun ki te genyen lavwa o chapitre, te gen anpil moun ki te genyen ora, e menm sitwayen ki te al lonb lan, yo te di ke yo konsidere Ayiti, se te moman pou yo te konsidere Ayiti kòm yon fèy blanch, yon fèy vyèj, pou yo te kapab trase plan nouvèl Ayiti ke nou ta vle a. E tout moun te espere sa, se ke mwen menm ke m te espere tou. Nou te espere ke pral gon lòt Ayiti. Fè ke Ayiti pral gen yon chanjman total ladan li. Lè n byen gade, 13 an apre, nou wè ke afè Ayiti an, se pat preyokipasyon mesye dam yo. Nan peyi serye, se devlopman ki al tann moun. Se pa moun ki al tann devlopman. Ebyen lakay nou an Ayiti, malgre moun yo, y al tann devlopman, devlopman pa janm rive jwenn yo. Nou kapab konte pou nou wè, sèlman a Pò-o-Prens, ki valè bidonvil ki kreye apre 12 janvye 2010. Yo lè w byen gade nan depatman Lwès lan, ke w prann anwo Petyonvil, zòn Kenskòf, ke w prann anba vè Pò-o-Prens, ke w prann vè Kwadèboukè, ke w pran ni vè Kafou, ebyen w kapab wè ke Pò-o-Prens li ansèkle avèk de gwoup ame. Mentnan kisa ki sipoze fèt pou korije deriv sa yo? Kisa ki sipoze fèt pou korije kaye sa ke nou genyen, paj istwa nwa sa ke n ap ekri an kisa ki sipoze fèt? Ebyen notamman pou korije sa, desizyon an sanse echape anba men nou, donk nou pa gen kontwòl a sa. Moun ki te chwazi mete zam. Nan men jèn ayisyen sa yo, nou ta kapab di ke kontwòl lan li echape yo konplètman. E, Leta ayisyen pa gen kontwòl sou kantite zam k ap sikile nan peyi an. Zam sa yo ki kote yo pase? Notamman yo pase nan ladwàn nou, yo pase nan fwontyè nou yo. Paralèlman, youn nan analiz ke nou ta kapab fè, E nou ta ka poze kesyon sa a, nou ta ka di ke jèn mesye sa yo byen pòtan ak tout kouraj yo sou yo e ke yo ba yo kenbe zam nan, èske yo menm tou se pa de viktim ke yo ye? Èske se pa de viktim? Èske si Leta te desann al jwenn yo, si Leta te kreye de mwayen pou yo te viv mye, èske jodi an la a se yon zam ki t ap nan men yo? Trè pwobableman gen anpil nan yo ki fini lekòl. Gen anpil nan yo ki se dè pwofesyonèl. Men malerezman, Leta ki rete anlè ki pa janm ateri, ki pa janm desann al jwenn yo, fè ke jodi an la, yo nan sitiyasyon, m ta kapab di ki trè otodestriktiv. Paske zam sa ki nan men yo a, li ka ba yo lavi, Men konsa tou l ka ba yo lamò. Èske jodi an la a, mesye sa yo, veritableman, senkan avan, dizan avan, kenzan avan, èske yo te konnen, èske yo te prevwa ke se te bandi ke yo ta pral ye? Donk sa a se yon gran entèwogasyon ke m pa gen repons lan. Men trè sètènman, mwen te kwè ke kèlkeswa moun k ap reflechi an, ebyen, a 70 pousan, a 80 pousan, ou kapab jwenn yon eleman de repons ki kapab montre w ke men kisa mesye sa yo ta kapab ye. jounen jodi a la. Donk, se ki fè ke nan faz ke nou ye la, nou nan yon faz de non retour, nou nan yon faz ki difisil, ebyen solisyon an, Ayisyen pa genyen l pou kont li. Ebyen si nou te genyen li, nou tap gentan rezoud sa byen lontan. Nou pa ka rezoud pwoblèm ensekirite peyi an ye ladann nan. Nou pa ka rezoud ensekirite total sa ki ap mete dlo nan je lakay pèp ayisyen an. Fas avèk sitiyasyon sa ke nou ye jodi an la, ebyen nou genyen 2 eleman ki kapab ede ke nou retounen a la vi nòmal. Ebyen premye eleman an se dakò viv dan linite. Se dakò kreye yon feso de solidarite. Se dakò nou di ke n ap depoze tout sa ki anpeche nou viv ansanm, tout sa ki anpeche nou viv tankou frè avèk sè, ebyen n ap mete tèt nou ansanm pou nou kapab kreye yon lòt sosyete, pou nou kapab kreye, pou nou kapab fonde yon nouvèl Ayiti. Donk solisyon peyi an jodi an la, Premye bagay ki kapab ede ke li sòti nan enpas li ye an la a, se dabò linite. Mete tèt ansanm, nou tout nèt fè yon sèl, konnen ke nou se Ayisyen e nou genyen san Ayisyen, san ble e wouj lan kap koule nan venn nou. E de lòt kote, dezyèm eleman, m ta kapab di ke, ebyen, se ekspètiz lòt peyi zanmi Ayiti yo ki pou mete tèt avèk Ayiti, ki pou vin ba l bourad, ki pou vin bay polis nasyonal nou an bourad, ebyen, pou yo kapab konbat banditis sa. Sa k ap pase nan peyi an jodi an la a, nou pa ka rezoud li a nou menm sèl. Nou fèb fas a sa. Ebyen, nesesèman. Fòk genyen yon patenarya, fòk genyen yon kolaborasyon, yon antant antre peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo, ebyen o kote de la Police Nationale d'Haiti pou yo kapab ede nou eradike kesyon banditis sa. Donk moman an rive, m panse ke li trè enpòtan vrèman pou nou ekri yon lòt paj distwa pou Ayiti kapab konnen trankilite e lapè ke li te konn konnen avan yo. E lè sa a, pitit peyi an pral viv avèk onè, avèk fyète e kèlkeswa sou lòt tèritwa ke l ta kapab twouve l nan mond lan. Mentnan konsèy ke mwen vle pote pou mesye dam ki pral nan post a desizyon yo e pou ou menm tou kap gade videyo sa la ki ou pral egzije avèk moun ke ou pral chwazi mete moun ke ou pral chwazi ki pou vin dirije ou moun ke ou pral chwazi ki pral kapab kreye yon lòt jenerasyon pou pitit ou paske sak pral fèt yo trè pwobableman e pa mwen menm e pa ou menm ki gen dwa pral viv li, men ann travay depi jodi an la, ann pran de bòn desizyon depi jodi an la, ki pou gen bèl efè, ki pou gen bon efè sou lavi pitit nou yo, pitit pitit nou yo. Mwen rete kwè ke se depi jodi an la pou n kòmanse deside, pou nou pran egzanpl de sa k ap pase jodi an ann Ayiti, pou nou fè yon lòt chwa. Ebyen chwa a se kisa l ye? se devlope lòt departeman yo. Kite lwès la trankil, lwès la deja satire oubyen kite Pòtoprens trankil, Pòtoprens gentan satire. Ale nan lòt departeman yo, ale nan lòt komin yo, fè devlòpman, fè desantralizasyon sèvis yo, dekonsantre sèvis yo, mete lòt sèvis nan lòt departeman yo, mete lopital, mete lekòl. Mete lekòl pwofesyonèl, mete inivèsite, mete sèvis pou popilasyon kapab pran, fè wout, mete kouran, mete dlo potab, mete centre de loisirs pou popilasyon an, pou jenès lan kapab benefisye de yo menm. Se sa pou nou fè. Kite lwès la trankil, lwès la gentan sature. Lwès la gentan genyen tout sa pou l genyen deja, m pa kwè lwès la bezwen anyen ankò. son fason de dire. Paske lwès la jan l ye a la a, si tout fwa nou rete konsantre, kapital politik, kapital ekonomik, kapital kiltirèl se lan lwès la l chita, ebyen sa ke n ap viv jodi an la a, n ap fè 30 an ladan l, n ap fè 40 an, n ap fè 50 an, n ap fè plizyè jenerasyon ladan l, anyen p ap janm chanje. Donk li lè li tan pou nou reveye nou. Li lè li tan pou nou gen yon lòt evèy politik. Li lè li tan pou nou gen yon lòt evèy de sosyete. Li lè li tan pou nou deside, pou nou aji pou nou fè bagay yo otreman. Ale nan lòt departeman yo ki chaje potansyalite. Chak departeman gen potansyalite yo. Ale devlope potansyalite sa yo. Devlope departeman yo. Devlope komin yo. Kreye yon lòt modèl de vi. pou sosyete nou an, pou peyi nou. Jodi a la, sa w pa vle fè a la, ou sèlman pa vle fè li paske w pa panse a demen, oubyen paske w egoyis. Si ke ou vle panse a demen, e ou vle mete egoyis de kote, ebyen aji byen depi jodi an la, e pou l kapab genyen bèl efè, bon efè sou lavi pitit mwen, lavi pitit ou, lavi pitit fanmi ou. Sispann aji. de manyè pèsonèl, sispann wè enterè pèsonèl ou, aji pou le byen de la kominote, reflechi pou ke w kapab vini yon vizyonè, e lè sa a listwa pral retni non w, listwa pral di ke te gen yon jenerasyon ki te pase, ebyen jenerasyon sa a ki te pase a, men sa ke li kite pou nou menm k ap viv jodi an la a e ke n ap benefisye. Se vizyon ki dirije. Se vizyon ki bay chanjman, se vizyon ki bay devlopman, se vizyon ki bay yon lòt modèl de sosyete. Donk jodi an la, nou genyen pou n deside, nou genyen pou n fè chwa, nou genyen pou n aji au bien-être de la collectivité. Sispann deside de manyè endividyèl, men deside pou le bien-être de la collectivité. Donk m panse ke video sa ke m fè an e ke n ap pataje li, n ap fè l rive kote pou l rive, n ap fè l rive nan zorèy moun li sipoze rive. M pa bezwen konnen kèlkeswa klas, kèlkeswa ras, kèlkeswa nivo sosyal ou ta kapab ye an, ebyen m sipoze ke video sa li kapab pote yon efè. Pozitif nan ou menm e l kapab ede w aji de manyè diferant pou yon lòt sosyete. Paske si tout fwa nan sa nou ye jodi an la a, nou pèsiste, nou kontinye ap viv ladan ni, ebyen yo pral yo pral pale de Ayiti ki te egziste. Donk nou prale vè lefondreman de Ayiti. Donk si tout fwa nou vle gen yon lòt Ayiti, kèlkeswa kote w kanpe an, kèlkeswa ou se viktim, kèlkeswa yo te itilize w mal, ebyen, ou kapab chanje sa jodi an la menm, atravè yon desizyon tou senpleman, yon lòt chwa. Ou kapab chanje sa. Donk, pataje videyo a, fè l rive kote l sipoze rive, pou ke n kapab genyen yon lòt sosyete, pou ke n kapab aji diferan de jan lòt sa ki te pase yo te konn aji. Se ton plezè pou mwen pou m te pataje video sa avèk nou. A trè byento pou yon lòt echanj. Babay.